Shalom shalom Byen eme kesyon kap poze jodi an eske fè byen li nesesè eske gon rezon pou moun kontinye fè byen. Si fè mal egziste byen eme fè byen nesesè. Nap viv nan yon mond kote vrèman vre lèzòm vin egoyis pa gen moun vrèman vre ki vle fè sa ki bon ke sèlman kontinye pratike fè sa ki mal Men mwen menm avè w nou ka kontinye fè sa ki bon. Byeneme, ki sa fè mal ye? N ap fè yon ti demonstrasyon ansanm avèk ou. Se tankou nou pran kòb sa. Ou wè nou vin. Pou nou di nou mete dlo ladan l. Kounye a byeneme, nou pran sèl sa. Epi nou kòmanse vide Sèl andan dlo sa. Men byen eme sim kontinye m vide sèl m vide sèl m vide sèl kisa kap pase dlo sa lap vin tèlman sale pap gen lavi pou li men m vin reyalize ki moun ki ka bwèl eske dlo sale sa ka itil tèt moun epi m chanje panse mwen di non l pap bon konsa mwen kite fè sa mwen kite fè mal m pran sèl la m metel la paske m bezwen dlo a ka itil. Men m reyalize dlo a pap itil pyès moun paske pa gen lavi nan dlo sale. Kouna kisa m fè kounya la? M pran sa, m vin la, m pran dlo, m pran sa. M pran yon lòt bagay tou. Epi kounya la m vide dlo sale a anlè la. Kisa m ap chwabenn fè kounya la? M ap chanje sitiyasyon fè mal. Kounya la m reyalize. Li stil sa li kounya m vin la m pran mòd dlo m vide paske djòb mwen se until m elimine dlo sale a paske m bezwen dlo a itil m ap vide kounya toutotan m ap vide m reyalize dlo a stil sale men plan an vizyon an se pou m fè dlo sa vin dous lè m gade m wè anyen p ap mache. Pom vin plen a kisam fè m chache yon pi gwo bokit kounya la male m ka pran yon bokit ou konprann yon bagay ki pi gwo kounya m videl andedan paske sa fin plen epa se plan mwen menm se pou m fè sa ki bon kounya m videl andedan gwo bokit lan epi m kontinye m kontinye ap mete dlo paske plan mwen se pou dlo sale a vin dous lè bokit lan plen kounya m wè m pa wè mwayen kisam fè m. Chache yon doum. Kontinye ap vide dlo. Paske mwen menm plan mwen se pou dlo sale sa a vin dous. Paske fòk li itil. M kontinye. Lè m reyalize. Doum mwen plen byeneme. Kounya m kreye yon basen, sa nou te ka rele, yon pisin, yon poul. Paske, byeneme m pa. Yon gode dlo sale, nan do yon poul pa ka rete sale. Imajine w ki kantite mechanste nou bezwen pou nou plen yon kòf. Enben, se menm jan tou, lòske Bondye wè nan amou li, ou chanje mechanste sa yo an fè sa ki bon. Ou konprann byeneme? Kounya w pran kòp mechanste sa a, ou vide l nan do yon poul. Byeneme, yon kòp sèl pa p fouti ka reziste devan yon. pisin. E se menm Bondye li menm nan amou l ki pral pran poul dlo sa l ap fè l tounen yon rivyè, epi se rivyè sa ki pral beni kominote w, beni zòn kote w rete, beni zanmi w, beni fanmi w, beni moun ki otou de w menm, mari w, epi pou ba w pi bon lavi. Byeneme, fè byen, pou mwen menm ansanm avè w, se yon bagay ki enpòtan, e kite m di w li nesesè, li pa dwe janm fini. Nan amou Senyè a, lòske l gade li wè, fè byen sa a, nan gwo pisin sa a, pisin nan plen, dlo a vin dous, l ap jayi, dlo a kouvri lò, tout moun ki wè pisin nan l anvi benyen ladan l, paske dlo a ba yon bèl lanmou. Kisa Bondye fè li menm li extend piscine nan li fèl tounen yon rivyè alelouya li kòmanse alume yon city li kòmanse alume yon neighborhood li kòmanse alume yon nation li kòmanse alume yon peyi epi se konsa wap vin yon moun itil pou kominote w pou zanmi w pou frè w pou legliz ou pou tout moun lakay ou li enpòtan byeneme pou konnen lè wap fè byen li pap janm fasil. Men lè w ap fè sa ki mal tou, ou konprann li p ap mennen w pyès kote. Li ka gen anpil tèt chaje, ka gen name calling, ka gen atak, ka gen pèsekisyon nan fè sa ki byen. Men kite m di w rekonpans lan, paske lè w ap fè sa ki byen, w ap fè sa ki byen pou pitit ou demen si Dye ve. W ap kreye yon environment pou fanmi ou, pou pitit ou, pou jenerasyon k ap vini an. Paske fè sa ki bon byeneme li beni w, li ba w kòmansman sou latè. Li p ap sove w. Men lap prepare yon plas pou ou demen si Dye ve pou pitit ou pou jenerasyon ki gen pou vini an. Byeneme, pa janm fatige fè sa ki byen. Menm jan dekouraje fè sa ki mal. Paske Bondye wè nan amou li. Ou chanje mechanste sa yo an fè sa ki bon. Ou konprann byeneme, kounye a w pran Kòk mechanste sa ou vide lan don w poul kondwi li menm nan amou l ki pral pran poul dlo sa lap fè l tounen yon rivyè epi se rivyè sa ki pral beni kominote w beni zòn kote w rete beni zanmi w beni fanmi w beni moun ki otou de w menm mari w epi pou bon w pi bon lavi. M kontinye. Byeneme, yon gode dlo sale an don w poul. Kèlkenswa kantite sèl mwen te mete, li pa fouti rete sale. Eben se menm jan avèk fè sa ki mal. Lè w turn around, Bondye li menm li di li pap sonje bagay mal ou te fè. Lap fin sonje bagay byen ou fè. Fè byen nesesè byeneme. Li ka gen anpil soufrans, ka gen anpil pèsekisyon, ga gen vye name calling, ka gen moun kap di tout kalite bagay. But mwen gen menm avan nou gon responsablite pou nou kontinye fè byen. Loske Bondye li menm nan amou li. Nan konpasyon li byeneme, li wè kòman fè byen ou gen bon sant nan nen li. Kounye a kisa l fè? Li fè fè byen ou, dlo sa a, tounen yon yon pisin. Pisin nan vin tounen yon rivyè, rivyè dlo dous epi k ap vwayaje, epi k ap alime tout yon siti, k ap bay tout yon kominote, tout yon kay. Li kòmanse alime. yon neighborhood, li kòmanse alime yon nation, li kòmanse alime yon peyi, epi se konsa wap vin yon moun itil pou kominote w, pou zanmi w, pou frè w, pou legliz ou, pou tout moun lakay ou. Byeneme, se te sèvant ou, pa bliye share and like. Se te yon ti illustration nou te vle pote pou ou sou fè, kòman fè byen li enpòtan. Byeneme, kontinye fè byen. Paske gras la, benediksyon an, se nan men moun k ap fè byen. Men moun k ap fè mal la, se tankou yon flè li ye, byeneme. Li bay bon sezon, men li disparèt. Ke Bondye beni w, ke Bondye gade w. Se te sèvant ou, sè ou, zanmi ou, fanmi ou. Sè Elda, Pastè pa la gras. Pa bliye share and like. Bye bye bye bye. Bye bye my friend. Bye.